ki pa gen okenn kimik, ki pa gen okenn deranj ou, ki pa deranj ou, ki pa baw okenn pwoblèm ni youn. Alò, nou pa pe ezite nan pase avèk videyo sa. Si w rive sou videyo sa, pa ezite abòne. Envite yon zanmi, envite yon fanmi, vin fè pati nan team Blenda Okap la. Ou pap regrèt. Sa w ap fè toujou, m ap tann ou abòne deja. Ou pap regrèt, fè li kounye an. Alors, eske w te konnen avèk vetiver, eske w konnen vetiver? Si w pa konnen vetiver, mande marenn ou, mande matant ou, mande grann ou, ki sa ki vetiver an? Yon fèy yo rele bazilik savann, ok? Ou pral devan machann fèy lan, ou di l konsa ke w bezwen bazilik savann, ou bezwen vetiver. Vetiver a, tout moun ki plante rakèt lakay yo, yo kouri sou bout mi, son bagay ki leve konsa nan epòk sa yo la, nan sezon sa. Se sezon vetivè. Yon bagay wouj li fè fil fil li sanble avèk vèmisèl. W ap bezwen yon ponyen vetivè epi w ap bezwen enpe fèy bazilik savann. Alò ou pral fè yon dòz ansanm avè l. Ou konprann? Li ka sèvi ni pou fi ni pou gason. Si w gen ekoulman, grand chaleur. Ou gen Koman sa rele ankò yon bagay ankò peni gason konn ap bay prosti tout sa fi an li menm menm lè w al pipi devan ou grate w anpil anpil anpil anpil ou menm lè w grate l ou santi li bon pou ou ou wè e toutan grate a pou rete alò si w gen jan de pwoblèm sa w pa bezwen wont maladi fèt pou tout moun se pou sa egziste remèd natirèl egziste tout remèd se pou sa yo kreye doktè se paske yo konnen fòk kò a malad ok se pou sa k fè yo kreye doktè Bondye fè la pou l ede w men li mete doktè an la pou l kapab ede w tou sa vle di ke w pa bezwen wont e pa ou menm sèl ki gen enfeksyon kenpòt enfeksyon kwonik kenpòt sa ou te ka gen kòm yon maladi ki ap toumante w pa bezwen pè se pa ou menm sèl ki lan maladi sa ou pa bezwen pè si moun ap pale w mal pou maladi sa Fè kòm si w pa wè yo, paske se pa ou menm sèl. Pafwa, moun ki ap pale w mal pou enfeksyon sa, pou maladi sa ke ou genyen, k ap domine w la, antre ou menm nan, li genyen l tou. Li menm, li pa mete sa lan lari, li pa di pyès moun sa, li viv ansanm avè l anndan l. Alò, ou menm, si w te pale yon moun sa, yon moun ap ri w avèk maladi sa, ou pa bezwen pè. Bondye ap pote yon solisyon pou ou. Depi w rive sou chèn sa, w ap jwenn solisyon avè l, paske mwen menm mwen ba ou menm remèd pou VIH. Ok? m ba ou menm remèd pou VIH, zona, dat, tout sa ou gen wap jwenn li. Alò, kòman mwen di w, wap bezwen vetivè, wap mete vetivè la nan veso, epi w mete enpe fèy bazilik savann, epi w pike yon sitwon vè nan yon, avèk yon fouchèt, ou mete bouyi ladan. W ap pran dòz maten, ou pran dòz aprè midi. Rès fèy lan, w ap mete l nan yon vaz, nou avèk yon vapè ke ou ka sipòte, ou pran yon vapè, sa depan de jan sa ye pou ou. Paske si w wè w ap grate janm ou anpil, ou gen enfeksyon an pa deyò ni anndan. Sa vle di ke w ap pran vapè sa, w ap mete yon ponyen sèl ladan l, w ap pran yon vapè ke ou ka sipòte. W ap pran vapè sa pandan 3 fwa, men fè l leswa lè ou pral kouche se mye pou ou. Ou fè l leswa. Ou pral kouche kounye a la w ap ban mwen solisyon. Apre 3 semèn, enfeksyon ap chache wout li. Remèd sa yo m ba ou an la, enfeksyon tout moun ka gen l. Mwen konn gen enfeksyon. Ki jan ke ou gen yon enfeksyon? Gen moun ki di, mwen pa konnen lè m gen enfeksyon, men m jis janm ou ap grate m. Depi janm ou ap grate w, lè w pase zong ou ladan l, li dous, li di w grate l epi zong ou ap manje l. Ouzòt ou ap blese janm ou. Lè w fin grate l, li bwile w. Ou pa ka sipòte. Lè w al pipi se yon pwoblèm, se pi gwo pwoblèm pou ou. Ou pa ka sipòte, alò ou se yon moun ki fè mikwòz vajinal, enfeksyon vajinal. Sa yo rele enfeksyon vajinal la, ou se yon moun ki fè l. Alò, si w fè l, pa ezite. Si w pa fè l tou, ou rive sou videyo sa, pataje l, envite yon zanmi, envite yon fanmi. Ou kapab pa genyen l, men w kapab gen yon zanmi w ki fè enfeksyon sa. Ok? Alò, si w fè li, Fè dòz la, wap vin ban mwen rezilta ok. Wap ban mwen rezilta, kite yon gwo bout tonton like anba videyo sa, epi pataje l. M ta renmen w fè videyo sa rive pou mwen, mil, fè l fè mil like pou mwen. Paske m konnen gen anpil fi ki ap atann jan de bagay sa yo. Ou pa fasil jwenn fi ki ap ofri jan de bagay sa yo. Mwen menm mwen deside m pou m pote resèt natirèl pou ou, de bagay ki ap itil ou, l ap itil sè w, l ap itil pitit ou, l ap itil grann ou, l ap itil matant ou. Se de bagay sa yo ke nou bezwen. Alò, pa ezite pataje videyo a. Envite yon zanmi, envite yon fanmi. Fè dòz la. Apre sa, vin di m lè n ap. Paske m te bay yon ti dam yon resèt. pou ovilasyon, se te premye moun ki te vin di w mèsi anpil cheri, mwen ovile, li pa t janm konn sa k rele ovile a, kounye an li ansent. Se te premye moun depi m ap fè videyo ki te vin di m sa. Alò ou menm tou, m ta renmen ke w vin di m, o m te fè remèd ou a li bon wi, m te fè sa li bon, mèsi. N ap rewè nan lòt videyo ankò, mwa! Pataje ou pa regrèt! Mwa!